We the kings of the earth right you can't stop this nah nah you can't stop this no way yo. Plan detri nèt li.
Zam mwen se zam ki gen pouvwa devan Bondye. A ki sa m ap sèvi la? Se pou Bondye kite pawòl lan nan dènye tan an ke nou itilize pawòl Bondye a pou pou nou atake tout move lide yo, tout gouvènè yo li.
Pou kraze tout gwo fò Nou twò fò paske ki sa yo e ba yo menm ki bati tout gwo legliz yo e ba yo menm ki kòmande tout le mond li. Map kraze tout pawol esplikasyon ki pa bon. Paske yo di konsa oh jezi kris yon nèg blan li ye oh nèg ki izrayèl la bò se ekip blan li ye nou menm swadizan ayisyen se yon ekip blan nan e monkey nou te ye e nan lafrik nou te nou tap balanse nan nan nan sou pye bwa. Tout vyann tete sa ou ba nou. O Jezi Kris pa gen papa. Tout nasyon ka sove. Si tout nasyon sa yo sove pou kisa Jezi Kris te benyen vini fè? Eske blan bezwen sove? Sove pou kisa? Lap domine latè l bezwen sove. Sove pou kisa? Ou wè sa moun. Di m ou wè pou ki rezon blan bezwen sove? Kiyès ki bezwen sove? Ki moun ki bezwen sovè map pale w menm eske blan an bezwen sovè kèt kap komande lemond pou sa l bezwen sovè ou wè ti bagay ou wè yo jezi kris bon ou wè ok bon poze w kesyon lè moyiz te bezwen vin sove pèp li an ejipsyen te bezwen sovè poukisa ejipsyen pat bezwen sovè. Paske yo tap komande. Sovè vini sa fè sa mon jezi kris yon sovè li ye poukisa poul vin retire nou anba esklavaj ou fin la map rete avè one more verse aprè sa mwen te mèt ale pou moutre li vle se yon dlo kokoye li ye yon bouchon dlo li ye yon bouchon chemen li ye banm wè limit sa sa fè chen. Son bon jan chemen liye pase kisa nou pa konnen em tout bon profèt pa bon jan profèt bondye pa montre w wap wè wap wè son pwezi liye tout moun panse son pwezi liye banm montre w bagay liv liv lik chapit 4 vèsè 16 jezi ale lavil nazarèt kote l te grandi a jou repo a li antre nan sinagòg la tankou l te toujou konn fè vèsè 18.
Mwen montre w se Jezi k ap pale li. Vèsè 18, Lespri Bondye a sou mwen. Menm jan l te sou Jezi Kris nan dènye tan, Bondye voye Espri an sou pèp lan li.
Li chwazi m pou m anonse bòn nouvèl la. Bòn nouvèl la, ki sa bon nouvèl? Nou menm swadizan Ayisyen, nou pa Ayisyen vrèman vre. Se nou menm ki pèp, e nou menm ki pèp chwazi Bondye a, e Jezi Kris sanble menm jan avèk nou, pou l retire nou anba mechanste y ap fè nou an. Li. Gad jan yo fini yo tou on prezidan. Sa n ka fè pou sa? Anyen n ka pa ka fè pou sa. Li. Pou n al blan bezwen sovè pou kisa? Ou panse yon moun ka vin la vin touye prezidan yo an? Ok. Yo tap yo tap lage zim yo tap fè aso a zam nikleyè. Li. Pou n anonse bon nouvèl la bay pòv yo. Bay ki moun? Bay pòv yo. Bay moun k ap gouvène latè. Bay pòv yo.
Èske. Kyes ki pòv? E pa nou menm nou pa menm konn kyes nou ye. Bondye Jezikri pa vini pou moun k ap vin domine latè non. Paske y ap domine latè nan mechanste, nan fè krim, nan vòlè. Li.
Li voye m pou m fè tout prizonye yo konnen yo lage. Eske se Ayiti pa yon gran prizon li ye la a? E pa yo lage yo te vin delivre nou. Sonje Bondye di l ap gaye nou nan tout peyi pou n al sèvi lòt bondye. Nou fizikman nou mantalman eske fizikman nou mantalman pèp la nan prizon jezi kris te di vin nan li vin lage nou nan prizon fout tande li
poum fè tout prizonye yo konnen yo lage poum fè tout avèg yo konnen yo kapab wè ankò e pa avèg nou te ye nou pat menm konnen jezi kris te sanble avè nou tèt koupe nou pat menm konnen se pèp izrayèl nou ye li. Poum delivre moun yap maltrete yo.
Kyes Bondye bezwen vin delivre? Eske blan yap maltrete blan? Eske yap maltrete Chinese, Japanese? Kyes yap maltrete? Kyes Jezi di konsa yap vin delivre? Ou wè jip Bala son dlo kokoye liye men yo pap janm monte nou la Ban mwen Ban mwen Matye 1 21 Rete la Ok ou te mèt ale. Ou te wè Dèlè, bon frè. Nan, nou, nou, nou gen kat la. Ou wè sa m di w lan? Vin nan lekòl lan. Nou ka, nou ka teach nenpòt lè. Ok. Gen plizyè nou, gen, gen enpe nan nou pale angle ki, ki renmen ensenye an pi ba a, men w ap toujou wè nou. Si Bondye ba nou souf. YouTube, YouTube.
Ok? Al lan YouTube, wè nou gen channel lan YouTube ou ka gade li. Rete la manmi dènye a tande anbe ok li. Liv Matye chapit 1 vèsè 21 Li pral fè yon pitit gason ya rele Jezi se li menm ki pral delivre pèp li a. Kiyès ki pèp Bondye a? Ki nou menm? Swadizan ayisyen. E pa tout nasyon ki pèp Bondye. Nou menm son pèp chwazi. Nou menm swadizan ayisyen, nou se pèp Izrayèl ki sòti nan branch fanmi de Levi. Se vre. Bon bon bon pèp li a bon mwen matye 2 avèk 6 ou dèyè kòb fini. Waww kòman ye la kijan ye la ankò ma sè ok sa w di mati la ok so m se batimeus right so kounya n ap pale de nou menm kòm pèp izrayèl lè nou di se nou menm ki pèp izrayèl èske se yon moun di nou nou menm k ap rele tèt nou ayisyen kòman nou fè konnen ke nou menm ki pèp izrayèl èske w janm tande se pèp izrayèl nou ye selon labib ou janm tande pawòl sa deja. Hein? Ou janm tande sa anvan jodi a? Non. Men w al legliz, ma sè? Wi? Non, ou pa janm al legliz. Ou te konn ale. Men nan Bib, sa m ap li la pou ou la, jan m t ap di frè a, nan Bib la gen prèv ke nou menm, nou se pèp Izrayèl. M pral montre w sa, nan Bib la gen prèv, paske jodi a, ma sè, sa m pral montre w ke ou menm, swa se nan branch fanmi Levi, nan nasyon Izrayèl. Men kijan n fè konn sa? Bon, kounye a montre kiyès ki pèp Bondye, apre sa nou pral kontinye. Ouvri sa Matye 2, kon. Liv Matye chapit 2 vèsè 6 Ou menm, Betleyèm, ki bati sou tè Jida a, pawòl sèten, se, se pa ou ki pi piti nan tout lavil peyi Jida yo, paske gen yon chèf ki gen pou sòti lakay ou. K ap sòti lakay nou. Lakay kiyès? Peyi Jida a te soti nan. Branch fanmi Izrayèl. Ou konn sa m di w la? Nan branch fanmi Jida, se youn nan trib, douz tribi Bondye yo. E la, e ladan l Jezikri te sòti. Jezikri sanble menm jan avè w, atèt koupe. Men, sa pa fè sans si nou pa konnen ki kote nou sòti nan Pawòl Bondye a. Paske lè w gade Bib la, mastè, ou wè mo Ayisyen an ladan l? Nou pa wè mo Ayisyen an ladan l. Men kote nou jwenn mo sa a? Kote nou jwenn non sa a? Detewonom 29 vèsè premye. Gen plis ladan l? Mwen fini l. Mwen fini l.
Paske gen yon chèf ki gen pou sòti lakay ou, se li menm ki va kondi moun Izrayèl yo, pèp mwen an. Ou wè sa? Bondye gentan di pèp li a nan Nouvo Testaman se pèp Izrayèl. Kounye a nou pral montre ou menm, ma sè, jan sa ofisyèl ap di la a, nou menm ki pèp chwazi a. Men ki jan nou fè konnen sa, ann al nan Detewonòm 29, vèsè premye. Liv Detewonòm chapit 29, vèsè premye, Men pawòl ki te nan kontra Senyè a te bay Moyiz lòd pase ak moun pèp Izrayèl yo. Bondye pase yon kontra, Letènèl ki kreye tout bagay sou lemonn antye, ou konprann sa m di w la, pase yon kontra avèk yon sèl pèp, Li chwazi pèp Izrayèl la, apre sa l di, M ap pase yon kontra avè yo. Kounye a, nou pral wè kiyès ki nan pèp sa a. Detewonòm 28, ki sa k nan kontra a? Detewonòm 28, vèsè 1. Liv Detewonòm, chapit 28, vèsè 1 Si nou koute Senyè a, Bondye nou an, si nou fè tout sa mwen ban nou lòd fè jodi a. Wè sa, Bondye bay lòd, Machèl, pa bay relijyon. Li pa bay katolik, li pa bay pwotestan, li bay lòd. Kontinye. Senyè a va fè nou tounen tout, tounen, nasyon ki pi gran pase tout lòt nasyon ki sou latè. Bondye di, si nou t koute l, nou t ka rele tèt nou swadizan Ayisyen jodi a, nou t ap yon pèp ki pi gran sou latè. Èske, swadizan Ayisyen, èske nou menm nou se yon pèp ki pi gran sou latè? Non. Paske nou wè jan nenpòt nasyon ka vin yo maltrete nou. Nou wè jan nenpòt nasyon ka vin nan mitan nou. Paske manman m te konn di m, gen lòt nasyon te konn vini, nan tan lontan, se soulye yo te konn ap vann Ayiti. E soulye yo te konn ap vann, ou konprann sa m di w la, yo te konn ap moun ap dòmi atè, epi kounye a, e yo menm ki sou tèt tout bagay. Lòt nasyon vin nan mitan nou, yo ka detwi nou. Ann ale, kounye a nou pral wè sa k pase. Poukisa nou menm jodi a, nou pa gran pèp sa a ke Bondye te di n te dwe ye a? Poukisa jodi a, yo ka jis antre nan peyi nou epi yo kidnape timoun? Kòman pou fè bagay sa a ka mache? E nou menm ki pèp Izrayèl, sa pa fè sans. Ann wè sa k rive, vèsè 15. Liv Detewonòm chapit 28 vèsè 15 Men tou, si nou pa koute Senyè a, Bondye nou an, si nou pa fè tout sa mwen ban nou lòd fè jodi a, Si nou pa swiv regleman mwen ban nou yo, men madichon! Bondye di gen pinisyon k ap pase sou pèp la lè nou dezobeyi l. Gen pinisyon, gen madichon k ap pase sou pèp la lè nou dezobeyi l. Kounye a ou konn istwa Dayiti ma sè? Nou pral pale de yon istwa Dayiti. Di se madichon fini vèsè a non. Men madichon lap ban nou epi kap tonbe sou nou. E la sa nap wè pèp yo si yo pa mache dwat madichon ap tonbe sou yo. Pa egzanp, banm Detewonom 28 vèsè 68. Ou wè kounya nou pral wè kijan paske tout e pa ou menm sèlman nou mache tout frè a sè nou yo la tout timoun sa yo la yo nan kontra yo siyen avèk Bondye a wi. Jodi a se jou saba li nan kontra a tou. Kounye a, ann wè sa k rive, vèsè 68. Liv Detewonòm, chapit 28, vèsè 68. E masè, ou fèk di ou konn istwa Dayiti, pa vre? Ki jan jansèt nou yo te rive Ayiti? Ki jan nou te rive Ayiti? Ki jan zansèt nou yo te rive Ayiti? Sa k te rive? Hein? Hein? Zansèt nou yo, kijan nou te fè ateri Ayiti? Hein? Èske ou konn istwa sa? Paske, paske kòm Ayi, kòm swadizan Ayisyen, nou te batay pou endepandans, pa vre? So, poukisa n ap batay pou endepandans la? Delibere anba men kiyès? Anba men kiyès? Anba men esklav? Pou nou te, wi, pou nou te soti an esklav. Men, ki jan nou te menm rive an Ayiti an kounye a? Ki jan nou te rive? Èske machin te mache? Avyon te pran? Ki jan nou te rive la a? Ayiti, sou tè a. Ou pa sonje? Nou pral li l pou ou. Mwen te li pa e e. Twa bato ki te debake Ayiti. Twa bato? Na ni na la pen. Na sa sa se sa se anba Kristòf Kolon. N ap di nou zansèt nou yo te rive ann Ayiti nan bato, sou bato negriye. Kounye a nou pral li istwa Dayiti nan Bib la. Oke, tande byen. Gimme Deuteronomy 5 and 6 for the precept. Alright, come on. Liv Detewonòm, chapit 28, vèsè 68. Sa n ap li la a, sa se yon madichon k ap tonbe lè nou dezobeyi lalwa Bondye. Tande byen. Senyè a va fè nou tounen nan peyi Lejip. Kounye a, lè w gade, lè w wè istwa pèp Izrayèl la, lè nou te ann Ejip, nou t ap byen mennen? Lè pèp Izrayèl la te ann Ejip anba Farawon, yo t ap byen mennen? Lavi te bon pou yo? Ba yo te dous? Hein? Sa yo t ap fè? Nou te nan esklavaj. M te kontan w konn sa. Kounye a, Bondye ap di pèp sa a, Lè w dezobeyi m, m ap retounen w nan Lejip. Ann wè sa Bib la di. Liv Detewonòm chapit 5 vèsè 6, Se mwen menm, Senyè a, Bondye nou an, ki te fè nou soti kite peyi Lejip kote nou te esklav la. Si nenpòt si w janm bliye. E poutèt sa l ekri l ankò, Si w janm bliye poukisa m di w m ap voye w nan Lejip la, men l di l la a. Li di, Kote w te esklav la, kote esklav yo t ap pase anba men Farawon an, si w dezobeyi m, m ap mete w la a ankò. Menm jan w di, si w di m ap pran sentiwon an, timoun lan gentan konnen sa k pral pase dèyè l. Ou konprann? Kounye a, Bondye di, Detowonom 28. Detowonom 28, vèsè 68, Senyè a va fè nou tounen nan peyi Lejip. Ki jan? Kounye a, Bon Dieu si nap retounen nan esklavaj pa vre ma sè? Nan esklavaj? Kontinye kijan? Nan bato!
Kijan? Nan bato! Kijan? Nan bato! Bon Dieu di pèp Israël la lè yo dezobeyi Bon Dieu, lè yo pa swiv kòmandman l yo, yap retounen nan esklavaj nan bato. Istwa nou konnen kòm istwa Dayiti a, Bon Dieu te fè tout bagay sa rive nou paske nou dezobeyi l. E konsa nou konnen se nou menm ki pèp Israël paske sa pa rive chinwa, Sa pa rive Arab, sa pa rive nèg blan. Sa rive sèlman pèp Izrayèl. Ok? So kounye a ban m montre w ma sè, selon istwa Dayiti, sa k te rive lè nou chit, lè nou sòti nan bato negriye yo, sa k te rive nou? Sa yo te fè nou? Yo te transpòte nou nan nan nan Nouvo Mond. Ok. Ki jan yo te transpòte nou apre yo fin mete, apre nou vin ateri Ayiti? Nou te jis kite bato a n al kote nou vle? Sa yo te fè? Kapitèn ki t ap navige yo. Enhen. N ap mete la pou w ka wè. Sa yo te fè nou? Mete l la. Mete l devan w la pou w ka wè sa yo te fè nou. Yo te maltrete nou. Sa yo te fè a timoun yo, a pitit yo? Sa yo te fè yo? A manman, a papa yo kite yo ansanm? Sa yo te fè yo. Tout la wi. Tout sa w ap gade la. Yo vann nou. Yo maltrete nou. Yo met chèn nan kò nou. Yo mete nou nan al kale kann. Yo met, wè tout bagay sa yo? Sa se tout istwa Dayiti. Men, an nou wè, lè nou te kite bato a, sa yo te fè nou. Kontinye.
Senyè a va fè nou tounen nan peyi Lejip nan bato. Atout se li menm ki te pwomèt nou pa t ap janm tounen la ankò. N a va vann tèt nou bay yo. Ou konn poukisa Bondye di nou vann tèt nou? Paske l te gentan ba nou avètisman. Kounye a, lè w tonbe nan pèlen an, ou vann tèt ou. M te gentan di w pou w suiv kòmandman mwen yo. Si w al fè lòt bagay, ou tonbe nan pèlen, ou vann tèt ou. M di w pa vòlè, w al vòlè, yo kenbe w, w al nan prizon, ou vann tèt ou. E sa Bondye di, nou vann tèt nou. Poukisa? N ava l vann tèt nou bay lènmi nou yo pou nou sèvi yo esklav, men pèsonn p ap vle achte nou. Poukisa pèsonn pa ka achte nou? Pèsonn pa ka sove nou. E Bondye sèlman k ka sove nou. Ban m mete yo nan Mventuitkaranthuit, paske nou gen yon bagay k ap pase nan zòn nan la a. Se youn nan madichon yo ke frè a sè nou yo li poko m pa konn pou sa kap rive yo poko jis panse de sa yo di la paske pa gen okenn legliz kap montre yo verite sa
paske ou wè sa nan istwa nou nou te sou nan anba negriye a tèt a ke youn sou lòt pa vre ann wè sa kap rive jodi a menm wi ke nou wè kap pase nan zòn nou la nan katye nou Ayiti jiska bò isi a ke nou pa menm konmamse panse ke sa son madichon Bondye lage sou nou paske nou dezobeyi l. 20 48. Liv Detewonòm chapit 28 vèsè 48 Se poutèt sa, nou pral sèvi lènmi Senyè a pral voye sou nou. Apre sa, Bondye kontinye ap di nou, Si w vle sekou, fò w kenbe kòmandman mwen di, fò w kòmandman m ba ou yo. Si w vle pou m sove w, fò w suiv lòd mwen ba ou yo. Si w vle pou m, pou ou pa ka la epi polis rantre sou ou l ba w de twa bal nan dèyè w, fò w kenbe lòd mwen yo. Paske jodi a, ou dezobeyi m, kounye a w ap sèvi Lòt nasyon m voye sou ou yo. Talè ma sè, m ap ba ou l talè. M wè w prale talè. Nou pral soufri grangou. Bondye di, Nou menm nou pral soufri pou grangou, ma sè. Wi, ma sè, m konprann. Men sa m montre w la a, gade, ban m Detwonòm 22, vèsè 5. Anvan w ale, m pral montre w youn nan lòd Bondye pase yo pou pitit fi l yo ki soti nan branch fanmi Levi. Ou wè sa m di w la ma sè? Si nou pa ka kontinye ap di ke se Ayisyen nou ye, nou sòti nan branch fanmi Levi, nasyon Izrayèl, se pèp Izrayèl nou ye. Ou konprann sa m di w la? Kounye a, an nou wè yon lòd ke Bondye pase pou pitit fi l yo, paske m wè anpil timoun nan zòn nan la. Li.
Liv Detewonòm chapit 22 vèsè 5, Fanm pa gen dwa mete rad gason sou yo. Li di, Fanm pa gen dwa mete rad gason sou yo. Ki rad ke fanm ap mete jodi a? Ki pou gason gen mete sou yo. Ki rad. Met pantalon. Ou wè sa map di w la? Men tout bagay sa yo pa vo anyen si w pa konnen ke pèp Bondye w ye. Ou konprann sa m di w la? So ma sè selon la bib se pèp Izrayèl ou ye. Bondye di fanm pa gen dwa mete pantalon. Kounye a fè w mete yon jip sou ou ma sè. Ou konprann sa m di w la? E nou konn sa paske tout granmè nou pat janm met pantalon. Lè yo te konn met pantalon yo madivinèz yo te konn rele w. Ou sonje epòk sa yo? Men Bondye di fanm pa dwe mete pantalon sou yo, kontinye, e jip pou yo mete, kontinye. Gason pa gen dwa mete rad fanm sou yo. Ou pa wè sa jodi a?
Gason ap met rad fanm sou yo jodi a, 2021. Ma sè nou wè sa pa vre? Gason ap met rad fanm sou yo. Men, ann gade, li l ankò, ann gade sa Bondye di kòm pèp Bondye sa nou pa dwe fè. Si nou pè benediksyon nou pa dwe fè sa. Li li ankò.
Fanm pa gen dwa mete rad gason sou yo. Ou wè sa?
Bondye di nou fanm pa gen dwa met pantalon sou yo. Se jup pou nou mete sou nou ma sè. E sa Bondye di. Epi nou wè gason ap mete rad fanm sou yo. Kisa, kontinye. Gason pa gen dwa mete rad fanm sou yo. Senyè a, Bondye nou an, pa vle wè moun k ap fè bagay konsa.
Li menm ki pa vle wè yo. Senyè a, Bondye nou an, pa vle wè moun k ap fè bagay konsa. Non, se men menm ki di sa. Senyè a, Bondye nou an, pa vle wè moun k ap fè bagay konsa. Sa Bib la di.
Ke w kwè se w pa kwè, Bondye ba w avètisman an. Paske gen maladi ki mache dèyè fanm lap met pantalon sou yo ou konprann sam diw ma sè tout bagay sa yo se pinisyon ke Bondye ap pase sou nou ou konprann so kounya ma sè selon la bib e ayisyen ou ye oubyen pèp izrayèl ayisyen ou ye oubyen pèp izrayèl ou ye pèp izrayèl eske ou dwe kontinye nan pantalon yo non kounya ma sè gen plis enfòmasyon la Ou konprann pouw kontinye swiv paske jodia se jou ou konn ki jou jodia ye selon Bondye selon la bib banm exode 20 ma sè mwen di w mwen m tande w gen telefòn telefòn ap sonnen si w kapab fòw al sou entènèt la pouw gade klas sa yo exode 20 kòman banm the sabbath day 28. Liv exode chapit 20 vèsè 8 toujou chonje jou repo a Pou nou mete l aba pou mwen. Jodi a ma sè, se jou repo li ye wi. Se jou pou repoze jodi a wi. Men gade nou tout nan lari a, tout moun ap achte, tout n ap vann, tout moun ap fè komès. Bondye di jodi a, swadizan Ayisyen an, nou sòti nan pèp Izrayèl, jodi a se jou repo a, Bondye di kisa? Nan travay 6 jou, lè sa yo n ap fè tout sa nou gen pou nou fè. Men setyèm jou a se jou repo pou nou mete apa pou Senyè a, Bondye nou an. Ou wè sa, jodi a fò n tou mete l apa pou nou. Oke ma sè, so nou pa dwe nan achte nan vann, kuit manje jodi a. Nou pa nan bagay sa yo, selon labib.